Nan dènye tan sa yo la, n ap mande, èske Ayisyen ok? Gen de aksyon nou wè Ayisyen ap fè nan moman sa la. Nou mande, èske tout Ayisyen pa fou? Fòk yo ta teste mantal tout Ayisyen pou yo wè, èske nou menm, mwatye nan nou, nou pa fou? Non premye tan, gon ayisyen ki antre la nan pwogram Biden, kisa misye fè l pran kouto, li touye pitit li. Yo mare misye kan kon krab yo mete l nan prizon. Gen moun ki tap mande m Merizier epè w pa pale sou dosye sa. Bon, yon dosye konsa m pa pral pale sou li poukisa, paske m gentan konn ki rezilta l ye. Sa son rezilta bwa kale. Lè nèg la sot Ayiti, li tap bay moun bwa kale, kit te inosan kit pat inosan, nenpòt moun li jwenn li bay bwa kale, epi l panse se menm bagay la. Li panse son fè nòmal lèl vin la poul touye pwòp pitit li poul touye moun poul rache moun poul boukannen moun eben yo pran misye yo marel yo metel yon kote nou dezyèm tan nou jwenn yon pitèson ki antre la avèk yon estefani rèn bouzen rèn madivin yon masisi yon vakabon ki vin la sou entènèt la ki fè tout moun pèdi tan yo ap bayo atansyon nan fè kaka nan fè chawony. Nèg la parèt li dou konsa wi li pral pati Estephanie vòlè paspòl vòlè sesi li fè tout moun pèdi tan ap pale de li epi son moun fou son moun ki pèdi ki pèdi tout selil nan kràn li nap mande eske tout ayisyen pa fou ebyen lòt nouvo dosye nou gen la son ayisyen ki kase tèt madanm li yè swa epi lapolis arete l yo mare misye tankou yon krab misye pa kase tèt fanm nan nan pati sa yo la non misye chire sa ou wè pati sa l pap janm pouse cheve ankò jan misye kase tèt fanm nan jan jan l chire sousi a bò sa k pouse cheve sa a li menm li pap janm pouse sousi ankò menm paske jan misye kraze l la li kraze l fon. Kounya la, nou pral poze m kesyon, nou pral di m, Merizier, poukisa misye kase tèt fanm nan? Misye kase tèt fanm nan pou fout senp. Pou sa. Sa son ti kat ki rele fout senp. Fout senp lan, se lè w fèk vin la nan peyi a, ou poko ap travay, Leta ba w sa pou achte ti manje toujou anatandan w ap travay. Si w vin pou kont ou, yo ba ou l. Ou ka kalifye pou yon 600, pou yon 500, sa depan. Si w vin an fanmi, yo ba w sèl kat la toujou, pou yon fanmi, a tout madanm ou a tout pitit ou, an fanmi. Ebyen misye li menm, li atyen ke fòk kat la se nan men l pou l ye. Fanm nan di non, kat la pa ka nan men w paske gen de pafwa timoun yo la, m bezwen yon bagay pou m achte, ou menm ou nan lari, ou pati, ou al mete yon jounen travay, kat la pa ka nan men w, kat la se nan men m pou l ye. Goumen pete pou kat la. Fanm nan fose pou l pran nan men misye, epi misye li menm, ki te gen yon mont nan ponyèt li, l voye men l. Lè lapolis vin mare misye, misye di se pa fòt li. Paske se men l li voye fi a menm ap pote boure epi mont ki te nan ponyèt misye a vit la al pran la fanm nan. Li chire sousi fon pouch! Epi sangay. Timoun tonbe rele epi fanm nan tonbe rele bouch a sèvyèt sangay! Fanm nan pete gouman misye, ou konnen kay isi se kay an bwa yo ye. Se piti piti, piti piti, piti piti. Anlè tande, anba tande, sou kote tande, nan mitan tande, tout kote tande bri, rèl. Ou konnen pa bò isi se pa Ayiti nou ye, se nan gran peyi ou ye. Ayiti lon bri pete, moun ki sou kote w la kisa l fè l rale pòt li fèmen l pi di epi l klouwe l pa anndan. Tou tou tou tou tou. Li pa byen konn sa k ap pase deyò. Enben pa bò isi se diferan. Bò isi a lè gon bri k pete. Yo met choke pou yo konn kot bri a ye epi pou yo rele pou yo di polis tèl pòt tèl pòt gon bri kap fèt. I don't know what's going on. Epi kouw! Vwazinay ki pi pre a next door a li rele polis, fè konnen ke nan tèl nimewo pòt li tande yon bri timoun ap kriye, fanm ap kriye li pa konn sak gen. Lapolis anvayi misye. Lè lapolis vini yo frape pòt toum toum toum misye sote li pat konn si li te nan afa moun. Lè l ouvè pòt, lè yo gade yo wè se polis. Polis la mande, What happened? What's going on? Misye ap gade l, li pa ka di anyen. Lè yo di fanm nan, Sa k genyen? What happened? Fanm nan kenbe tèt li avèk yon sèvyèt, sa ap koule, epi l lonje dwèt sou misye. Lè misye di misye, Sa k genyen? W ap kase tèt fanm nan w peyi, w pa ka defann tèt ou, w pa konn yon mo, epi w vini pou w bat fanm pou kisa? Pou fout se peyi a. Sa se manje leta peyi a li. Peyi a ba nou l pou nou manje. Ou pa ka bat fanm pou li. Ou pa ka menm defann tèt ou menm. Lè polis la ap mande misye, Sa k genyen? What's going on? Li pa ka pale. Pop! Vire misye de bwa dèyè krop minòt mennen l ale. Lè w vin nan peyi a yo ba w sa a ki se fout senp. Si w vini pou kont ou se pou ou l ye. Si w vin an fanmi madanm pitit se gason w ye sa a pa gen dwa nan men w mèt la. Sa w bèdi ladan l se w fout senp li ye pou w manje l ye. Sa w wè a la w pa ka chita w bwòs dan ladan l. Sa w wè a la, ou pa ka achte yon savon pou w benyen ladan l. Sa w wè a la, ou pa ka achte yon dezodoran pou w met anba bra w ladan l. Se manje sèlman ou ka achte. Donk, sa w bezwen kenbe l fè pou jiskaske w al goumen avèk malerèze w kase tèt li. Men kounye a w nan men lapolis. Ou pa konn sa k ka pase w, ou antre nan yon peyi ilegal. Se favè yo fè w, ou pa ta sipoze la. Anpil nan nou menm nou wè paske Etazini an vin tounen yon bouyon, li vin tounen yon labouyi, nou panse se yon fè nòmal lè nou vin la pou nou fè kaka nou vle. Se nou, Etazini toujou rete Etazini ou te konnen an wi. Se pa paske w antre la nenpòt jan w antre nan Biden, ou sot Brezil apye, ou sot Chili apye, epi ou vin la ou antre ou panse kòmsi se yon savann li. Non, li pa savann. Nenpòt bagay ka pase w men kounye a ou nan men lapolis, ou antre nan yon peyi ilegal se favè yo fè w. Ou gen 80 pousan chans pou yo depòte w, lòt 20 pousan chans lan pou yo lage w sou bòn, e apre sa ou gen dwa pa janm anyen nan vi w paske dosye sa se yon dosye kriminèl li ye. Ou kase tèt yon fanm. Lè yo pral mande w vrè rezon poukisa pou w manje leta, pou w manje peyi a ankò. Sa fè m ap mande w, èske Ayisyen ok? Nou tout fou! Yo ta sipoze teste mantal nou pou nou wè, pou yo wè ki sa, ki ki sa k pase Ayisyen. Lòt Ayisyen an vin la li menm li pran kouto l touye pitit li. Hein? Ou vin nan yon peyi se favè yo fè w antre nan Biden. Ou touye pitit ou. Lòt la menm moute sou entènèt l ap fè kaka l gen yon foli vraje nan mouda l, li di w wi Estephanie vòlè paspò l. E menm nan rèv misye poko menm konnen si l ta gen yon paspò, si l ta vwayaje. Hein Epil fè moun ap bal atansyon pran pèn pouli fè sesi fè kaka men lòt la vin la li menm li sot chili li vin la yo bal yon ti fout se poul manje a madanm ni pitit li li kase tèt fanm nan pou li lè w vin la nan peyi sa yo baw sa an fanmi lagel nan men fanm nan evite pwoblèm tande zanmi mwen menm lèm te fèk vin isi m vin poukont mwen m pa vin a madanm a pitit poukont mwen m vini yo banm pam nan ki gen 600 dola poum manje epi yo banm 300 dola ki gen kòb likid sou li fè 900 dola chak mwa. Nan kay kote m te desann nan, moun yo pa manman m, yo pa papa m. Se wè m wè m ap manje. M annik tou pran, m lonje l bay dam nan. Dam nan di, non, nou genyen la, nou gen timoun, yo ba nou, leta ba nou manje pou timoun yo. Ou pa gen pwoblèm, kenbe po w la. M di, bon, sa m pral fè avè l? Se la m manje. Kenbe l. Dam nan, m fòse goumen avè l pou l kenbe l. M di l ti kòb likid la, la jere m ape ti bil telefòn mwen, m a ba li. Li di, ok, pa gen pwoblèm. M pa bezwen anyen ladann paske e manje yo bay ladann. Kay kote m desann nan, se la m ap manje. M pa bezwen konn anyen. Gen moun ki vin isi. kay kote yo desann nan. Tonnèboule mèt kay la te mèt ta mouri la pou yon ti kès dlo. Yo gen sa a nan men yo. Yo pa pa achte yon ti kès dlo bay mèt kay la. Tèlman kòm si yo pran sa pou yon pakèt bagay. Sa a pa nan men w pou toutan. Blan ba ou l pou yon ti tan paske ou poko ap travay. Imedyatman, otomatikman w ap travay sosyal ou moute. W ap travay sa a koupe. Kounye a w vin ou kase tèt madanm ou pou sa a. E si yo depòte w kounye a la? Kisa w pral di? Ou pral di se dyab? Ou pral di se espedisyon yo fè dèyè w? Ou pral di sesi, ou pral di se lòtbò? E tandiske podyab malerèz la se pa menm fòt li menm, se pa menm li menm, e pa menm li menm ki rele polis. Kounye a yo depòte w la, fanmi w avèk fanmi fanm sa pral nan diskisyon. Ou pral tande wi se fanm lan ki fè depòte w sesi si lòt bon. San yo pa menm konnen menm se ou menm ki t ap tagèt bounda w, ki t ap fè kaka. Hum! Antouka! Demède gyèt nou tande, kontinye fè kaka nan peyi sa. Gyèt manman nou.